Wap ap plede pèdi tan fè video pitit ew paka menm gen view menm. Ah ou konnen fok ou gen pasyans ou konprann li ka pa gen view jodia demen sa pa vle di li pa gen view.
Epi ou konnen m gon video la ki gen nenpòt 800 konbyen view yo tou pako janm monetize l toujou. Sak di ou pa tcheke kisa ki koz sa? Yo yo te dim konsa oh nan 7 jou fò video a gen 7 jou nan 7 jou depi pa fè 8 jou yo pap monetize wi sa vle di ou konn sak pase yo genlè wè gon ti jou video m paka fè view epi kounya yo vin ya kounya yo dim konsa depi pa.

Dezod sa nap gade a la. Li fè chalè jodi a m pote yon video pou nou guys. E avanm komanse video sa map di mèsi avè tout tout tout moun ki fèk abone avè chanèl la. Byen byen byen byen veni guys. Mèsi mèsi mèsi mèsi anpil anpil anpil. E mèsi avè moun ki toujou la avèm ki toujou komante ki toujou like ki toujou share. Guys jodi a m pote yon video pou nou yon video m pa janm fè sou chanèl la pou premye fwa map fè video sa premye fwa map fè video sa ki se yon prank mwen pral prank yon youtube e si w sou chanèl mwen ou pako genyen l ou mèt ale abòne avèk chanèl la ou pap regrèt so Moun yo tap mandem prank prank prank m di ah m pa gen moun pou m fè prank sa m ka fè la m ta eseye prank kèk youtoubè enben vwala lide a pase nan tèt mwen m di bon m tou prank youtoubè sa epi yon ti mesaj map fè pase tou map fè nou konnen ke trè byento map chanje non chanèl la map retire non Aïcha paske m deside pou m retire Aïcha nan. nan social media pou de rezon so m fè nou konnen sa ke non chanel la ap chanje trè trè trè byento li pap Shashmine Aisha ankò nou kapab wè Aisha on lè konsa men nou pap wè Aisha toutan toutan jan nou konn wè li a so m kwè on lè m ap ba nou pou ki rezon ki fè nou pa nou pap mete

Epi sa m pral di l map di sa ki bon ou menm sa k pase map map fèmen chanèl youtube mwen an oubyen map vann chanèl youtube mwen an si l pa bon moun men pou byen di nou se li menm ki te banm ki te konn banm konsèy pou m te fè youtube paske m te konn ap post yon seri de ti videyo sou facebook epi li di m poukisa mwen pa kreye yon youtube chanèl so guys annou kontinye videyo a kite kote. Ok guys se pou premye fwa mwen pral eseye prank on moun so mwen pa ko konnen koman sa pral pase mwen vreman vreman mwen vreman mwen ti jan strese mwen pa ko konnen sa pral koman sa pral pase eske Biara ap pran si li pap pran so men ti telefòn nan an nou pati guys men ni men non li mwen pral relel so koman mwen di nou deja koman prank la ye mwen pral relel map dil konsa ke Map kite youtube paske mwen gen 5000 abone mwen paka gen view epi youtube la dekourajan. Aisha kap mete gate a la.

Banm diw Vidi m deside m kite YouTube la. Map plede fè video m pa ka gen view. Menm 500 view m pa ka fè. Video ap fè 5 jou m pa ka fè 500 view. Fok ou gen pasyans.

Yo yo te dim konsa oh nan 7 jou fò video a gen 7 jou nan 7 jou depi pa fè 8 jou yo pap monetize wi sa vle di ou konn sak pase yo genlè wè bon ti jou video m paka fè view epi kounya yo vin ya kounya yo dim konsa depi m te wè sa te fèm yon premye fwa lèm te fèk monetize a. Epi m wè kounya sa vin pase ankò video a pa janm monetize non fòk gen tan nan 900 view kounya la wi. Ou wè sa tout. Ou konn sak touyem nan ankò limyè gate.

Non e pa prank map prank ou non tande M pa prank ou non M te di m pap ba la vre M vin panse m di a M pa prank ou Moun tap prank nan moun nan pa la Moun nan pa la prank lan gate wi

Map retire non. M gentan map panse apre chachou a la ki non pou m ta mete sa fè m pa ko chanje non. Ya men map tou A li dekourajan. Gen moun vre men pa gen view. Ou preske nan 10000 vre wi. Manda ap gaje menm jan. M te komanse m te komanse gade video a m te tande w bro m pral fin gade l la m te konn domi nan je m li di domi al avem sou video a lè w lage l la.

Bout lan yon ti jan mal pase kanmenm men li te ka kwè wi. Li te ka kwè men li vin yon ti jan bagay nou an di kon sa fin gen epwe kwa pwek mwen la non chachou. Wouuy. So, pardon guys, so map map Map lage video a tan pou guys Aïcha Map lage ti video a kan menm guys So m swete nou enjoy ti prank sa M swete yon lòt prank map fè kòm se se pou premye fwa m fè M eseye fè prank sou ou. M swete lè map fè yon lòt prank ankò li byen pase. So m swete nou enjoy ti prank sa guys. Menm si li pa twò twò twò byen pase men pou premye fwa men next la m espere next la ap yon ti jan pi pa guys. So pa bliye si w vin sou chanèl la pou premye fwa like, abòne, kite yon kòmantè mwen si son moun ki voye w. So map wè ankò nan yon.